Boujourouz ak tout moun, jodi a m pote yon nouvo video pou ou, si tout fwa w pale avèk yon moun sou Facebook, wap plede mande l nimewo telefòn li, li pa vle ba w nimewo telefòn li, enben jodi a m apral montre w kòman w kapab wè tout konvèzasyon moun sa sou Facebook e kijan pou w wè tout konvèzasyon san ke moun nan pa ba w nimewo telefòn nan oubyen san ke w pa pran telefòn nan nan men moun nan, enben jodi a m apral montre w kòman pou w vòlè nimewo telefòn moun nan sou Facebook, an bon kreyòl se vòlè yo di, yo pa di pran. Ebyen poste sou yon nouvo sou chanèl la jis abone w sou chanèl la kounya la menm ok ou menm ki se yon fanm si tout fwa wap chat avèk yon moun sou messenger epi ou wè moun sa vin chat ansanm avèk ou sou whatsapp se tele se nimewo telefòn moun nan wè sou facebook li pran nimewo telefòn nan sispann chat avèk moun sou messenger san ke w pa kache nimewo telefòn paw la sou facebook ebyen jodi a mwen pral moutre w kòman pou pran nimewo telefòn sou facebook e kijan pou kache tout konvèzasyon pou met kle sou tout konvèzasyon sou facebook Pou pèsòn moun pa wè konvèzasyon ou sou Facebook kounya la men. E red gad video an kòmansman jouk ka la fen poutko pale anpil ann antre nan video a map rann ou tou kòman pou wè nimewo telefòn yon moun sou Facebook e kijan pou ka swiv tout konvèzasyon. Ok pou wè yon nimewo telefòn yon moun sou Facebook sa ou gen pou fè wap jis rantre nan aplikasyon ki rele Facebook la wap jis peze Facebook ok wap kite l demare lè ou rive sou Facebook a kote dwat ou wap wè foto pwofil ou a wap jis peze foto pwofil ou a. Lè w fin peze foto pwofil ou a, ou pral nan lis zanmi ou yo, w ap moute, w ap peze lis zanmi ou yo, w ap al chwazi nimewo moun ou bezwen pran sou Facebook la, mwen m ok. Lè w rive nan lis zanmi ou yo, w ap jis moute, pa egzanp, m pral moutre ou, pa egzanp, a moute, ban m wè ki nimewo telefòn moun ta pran, poko, poko, m ap moute, m ap moute, ok, m ap jis, m bezwen pran nimewo telefòn misye, lè w rive nan paj misye a, sa w rive pou fè? Pandan w rive nan paj misye a, w ap jis moute konsa, w ap jis peze kote ki make enfòmasyon an. Ok wap peze enfòmasyon lèw rive nan enfòmasyon la pral moutre w tout bagay misye onèt la pral moutre w tout dat lèw kapab wè tout dat misye tout nimewo men nimewo telefòn li an men 2000 konbyen men 1980 konbyen misye fèt misye son gason yo moutre m tout sa misye lè misye ta kreye facebook la kisa l te mete w la e avèk tout chanèl la abòne sou facebook yo yo moutre m tout nèt la yo moutre m tout enfòmasyon misye la nèt Men nimewo telefòn nan. Ok, kounye a m pral montre w kòman w kapab sere nimewo telefòn ou sou Facebook si tout fwa ou pa ta vle pou pèsòn moun konn nimewo telefòn ou sou Facebook. Kot m sot montre w kòman pou wè yon nimewo telefòn yon moun sou Facebook, atansyon, chak zanmi nou gen nan nan. Pral gen fwa yo pral kraze. Pra ok, kounye a m pral montre w kòman w kapab sere nimewo telefòn. Pral montre w kòman w kapab sere nimewo telefòn ou pou pèsòn moun pa pran nimewo telefòn ou sou Facebook. Lè ou rive sou Facebook, a dwat ou ap wè 3 ti ba, Ok wap jis peze 3 ti ba lè w fin peze 3 ti ba wap moute konsa wap moute wap moute wap moute wap peze paramèt la kote ki make konfigurasyon nan an kreyòl la make paramèt wap jis peze paramèt kote wè ti bagay la an tou a wap jis wèl ok lè w fin peze paramèt la la pral ba w yon lòt opsyon ki gen ti boul yon ti boul tèt epi wap jis peze l ankò anlè ti kle a wap jis peze ti boul tèt la lè w fin peze ti ti boul tèt la, la pral baw yon paj ki parèt konsa, epi sa ou gen pou fè wap jis moute konsa, ok, lè ou fin moute konsa, ti siy klè ou wè a, wap jis peze ti siy klè a, lè ou fin peze ti siy klè a, la baw yon entèfas ki parèt konsa, epi sa ou gen pou fè wap pran yon ti boul tèt ankò ki make administer tout près de fi, wap jis wè ti boul tèt la, wap wè sa map di a, wap jis pezel ankò, lè ou fin pezel la pral moutre ou tout enfòmasyon li, lap moutre ou nimewo telefòn ou, lap moutre ou tout bagay ou bezwen sere yo nèt, epi la map moutre ou kijan pou sere dat ou pou moun pa wè dat ou.

Ou menm ki ta gad video sa pa bliye ba video a yon like epi tikri ou bouton rouj ki anba video a jis pezel epi peze ti klòch ki devanl lan yon fason pou lè nou poste video yo pou YouTube kapab voyo baw map diw mèsi dèske ou fè sa konnya la menm.